Bonjour, bonswa tout le monde, bienvenue sur World News Information. Jodi anko, se yon plezi pou nou, pou nou la ansanm avèk ou. Kidonk nou di Dieu de l'univers an mèsi, paske li ban pasibilite pou nou la avèk ou anko. E, nap fò konnen, li toujou enpotan pou toujou kontinye lave men ou chak fwa li posib e aplike tout mezi otorite yo bay nan yon sans Pou kapab pwoteje tèt ou, pwoteje zanmi w, alò veye tout moun ki fè pati kote wap fonksyone ou di mwens tout moun nan antouraj ou. Byen. Jodi an ti videyo sa, alò li trè kout men nou pral pale w enpe de alò li konsène sitou alò tout ayisyen men sa nou dirèkteman vil okap Ou di mwens chada dapre majistra kap okap lan ok kote wap gade la nou chada 2 ya se byen fok nou diw swit avek petet ou gen dwa pat konnen men se yon devwa pou nou enfome w swit avek sa ki tap pase nan jou denye yo ou di mwens nan semen denye an poun pa di nan wikend lan la menm. Ou t konnen te gen yon polisye ki te mouri alò se te nèg sa yo ki te tiye yon polisye ebyen sa te vin sa te vin kòm se pote majistra pa pou l te pote pou l te pote plis limyè ou di mwens tou pou l te fokis plis sou zòn sa a ke nap gade la a ke yap demoli an fòk nou zo gen anpil moun ki dakò avèk sa majistra fè men gen anpil tou ki pa dakò avèk Jan majistra a chwazi demoli zòn sa a. Pou majistra a, se yon zòn izole ou di mwens li di se lye kanibal, se yon zòn ki sitire anpil kanibal. Si n ap swiv nèg sa yo, n aprann sa baz sa a li fòme depi 1994. Alò. Menm kote baz lan te fòme 1994, se yon baz ki te fòme avèk manchèt, kouto ou di mwens pwanya. Ya, se pat ko gen tèlman, pat gen zam afe nan baz lan a lepòk. Men baz la grandi, li grandi, chèf chanje, otorite chanje, ebyen e konsa baz la ap grandi tou, l ap chanje, l ap chanje pou lè l rive nan ane 2020 an, li kòmanse vin ensipòtab pou moun nan zòn yo kòmanse vin pa ka sipòte baz la k ap grandi. Fòk nou di w baz sa se aji vit. Si w ap swiv nan semèn ki sot pase la jan yo t ap defile alò nan tout ponp ou dimwens tou yo te defile legalman tout zye te kapab wè yo tout zye te kapab wè yo popilasyon an t ap konstate sa k t ap fèt la, ebyen tou te gen otorite k t ap konstate tou. Byen, fòk nou di w, daprè majistra a, daprè majistra a, baz sa a li te si, li jwenn sipò delege vil lan, si n ap pale w de delege vil Okap lan, kidonk, daprè majistra a, se gouvènman an, alò n ap pale de, se gouvènman an ki sponsorize. Baz aji vit. Nan ki sans? Se yo ki ba yo minisyon, ki ba yo zam, ki ba yo kòb nan yon sans pou yo kapab fonksyone. Ebyen, fòk nou di w, swit avèk desizyon majistra a pou l te, apre lanmò polisye an, kidonk, daprè majistra a, yon polisye k ap sèvi tout yon popilasyon, oudimwens ki gen fanmiy li, nèg san fwa, oudimwens kriminèl e. Kanibal ya da sa nap fòk nou diw nap pale daprè sa majistra di ki donk eeh nèg sa yo ki te detwi lavi polisye an ebyen pa gen lòt chwa ke kraze demoli espas sa ke nèg yo te loje yo ou di mwens tou Espas sa a ke yo te sezi pou fè baz yo, se la ke yo te lokalize. Dapre anpil moun, majistra mal fè pa lefèt ke yo di li ta chwazi kraze espas kote ki te gen biznis moun yo, ou di mwens te gen machandiz moun anndan la a. Men, nan je jounalis, pa t gen anyen vrèman vre ki te la a, paske te gentan gen dife ladan yo, yo te gentan mete dife ladan yo. Men fòk nou di w, jan w wè majistra ap pale a, te gen anpil tir, te gen anpil kout bal ki t ap tire. N ap di w byen se pa lapolis ki t ap tire, ebyen e nèg yo, nèg baz Ajivit yo alò oudimwens tou e kanibal yo menm ki t ap tire pa le fèt ke yo kraze lokal yo. Men sa pa t enpeche pou travay la te kotinye. Alò n ap di w sa se yon bagay ki pase yè. Petèt ou menm ou gendwa pa t konnen l. Se yon bagay ki fèt yè, men tout jodi an toujou, sa ap kontinye, sa ap kontinye, travay lan ap kontinye paske li pa t fini yè. Ebyen, Majistra di, jan nou konnen l, pwovèb sa a ki se pwovèb kreyòl ayisyen, ou dimwens tou nou tout anpil nan nou konnen l, si pa gen sitirè, Si pa gen sitirans pa kab gen vòlè. Ebyen se nan sans sa a majistra di pa gen kote pou sitirè vòlè Okap. Pa gen kote pou sitirè vòlè Okap, se pou youn nan rezon ki koz ou wè yo kraze lokal ou di mwens espas kote nèg sa yo te chwazi sere pou yo fè afè yo. Ebyen byen. Alò, fòk nou di w otorite ayisyen yo, yo toujou pale, pawòl yo a dèfwa pa akonpanye avèk oken aksyon, men gen moun, moun k ap deside ou di mwens k ap fè aksyon an, li pa nan pale, pèdi tan pale, fè pil pale. Swit avèk deklarasyon minis jistis lan te bay lè li te bay omwen swa 72 zèdtan ou 20, m pa vrèman raple m paske pawòl otorite yo pa tèlman. akonpanye avèk aksyon, pa kont lè moun nan di bagay la m pa tèlman note l ou di mwens ekri l paske se de pawòl ki pa gen aksyon yo ye ou wè sa m vle di w lan se de bagay ki pa gen aksyon sa vin koz li pa tèlman rete nou pa tèlman rete kache ou di mwens retni. Sa majistra te di an. Sa minis jistis lan te di an, padon. Ebyen, majistra li menm, mesye sa n ap gade an, ki se majistra Okap lan, ebyen, li menm, li te annik chwazi fè pase a laksyon san ke li pa t nan tann e nan fè deklarasyon ou di mwen zo di men sa l pral fè. Se sa ki te sipriz an, ki te fè anpil moun sipriz de sa ki te fèt lan paske yo pa t panse majistra a ta pral kraze. lòt bò a. Men, pou yon lòt bò, pou yon lòt pati moun, se byen sa majistra fè a. Okontrè, gen moun ki yo te kesyone, ki te di kòman yo konprann sa. Gen moun ki di byen, okontrè, li ta pi bon si tout otorite oudiwens tout majistra yo, alò, yo te reyini nan sans pou pa sitire vòlè, oudiwens pa sitire gang, kote ki gen geto yo. Yo te mèt fèl konsa li tap pi ankò mye li moun te kapab rale yon souf alò lè yo te kesyone majistra a pwiske yo kraze lokal la paske nèg sa yo te abitye pran zam nan men moun pran zam nan men polisye eske ap gen posibilite pou moun pase la ebyen majistra a te fè konnen tou yap sekirize espas sa a pou jis lè travay la fini pou jis lè travay la fini pou tout moun kapab sikile nòmalman e kwape tout bandi byen daprè kèk sitwayen. Yo panse se sa minis jistis lan li menm li ta pral fè ou di mwens avèk konsè otorite lokal yo se sa ke yo ta pral fè pou zòn twazyèm nan ou spesyalman vilaj de dye ki se yon kote pa lapolis pa kab rantre anndan pou lapolis ta rantre anndan se lanmò li pral chèche pa le fèt ke nèg yo deja konnen anndan son pakèt koridò ke liye ebyen se yon zòn parèy avèk kote wè majistra ap demoli an ebyen. Anpil moun te panse minis jistis lan se yon travay konsa ke l fè, byenke se pa travay pa l, men sou lòd li, otorite l, yo panse se yon bagay parèy ki ta pral fèt pou yo te demoli zòn. Alò, Vilaj de Dye, sitou pou pati, alò se pa sèlman Vilaj de Dye, n ap pale w de baz Pilat, ou dimwens tout baz kote ki gen gang k ap goumen yo, yo panse se te yon bagay parèy ki ta pral fèt nan yon sans pou lapolis kapab penetre andedan an, ou dimwens.

fizye yon ajan de sekirite e pran zam ki te nan men l lan. Ebyen nèg sa yo pami yo te gen youn ki te mouri, se anndan la menm li te sò e anndan la nèg sa yo sòti. Sa ki te mouri a se anndan la menm kote wè y ap kraze a misye mouri. Kidonk lòt 2 nèg yo daprè majistra nan prizon. Fòk nou di w daprè anpil moun konpare majistra a kòm yon majistra ki pa sere kras ou dimwens tou ki pa ki gen sitirans lakay li ki pa sitire vòlè ki pa sitire yon sèten de bagay jan w ap gade la tou fòk nou di w majistra sa a se li ki te premye deklannche lapwòpte nan vil li ou di mwens tou swit avèk lè yo tande kowonaviris ap fè ravaj pou anpil moun majistra sa a se yon moun ke yo pa ka konpare l avèk oken majistra paske gon sèten de bagay li pa tolere yo li pa sitire yo. Fòk nou di w majistra sa a li menm li te gentan kraze yon mache ki te kenbe anpil fatra ou di mwens anpil bagay sal ebyen majistra a li menm li sòti pou li fon bagay ke ki diferan de tout sa lòt moun yo ap fè nan sa ki gen a wè avèk pwòpte ou di mwens nan sa ki gen a wè a pwòpte oubyen sitirans kidonk. Daprè anpil lòt moun, se paske otorite nan premyè vil peyi an twò sitirè ki koz gon sèten de bzak ou di mwens tou ki koz zòn twazyèm nan abandone moun pa ka pase ladan l. Mèsi a chak grenn moun ki te chwazi pran yon ti tan pou gade videyo sa a, ou di mwens ki te chwazi ret tande nou jis kote nou rive la a. Alò, si ou chwazi fè sa, se paske ou apresye nou. Nap diw mèsi ou menm ki abone avèk nou e mèsi ankò avèk tout sa ki pral abone avèk nou ki pat ko fè sa mèsi nou swete ou aplike tout konsiy otorite yo nan yon sans pou kapab pwoteje viw pwoteje byen famiw ebyen nan sans sa sèl sa nou ret poun diw sou poko abone abone avèk nou mèsi tout moun.